Mezanmi oo Men Samantha kite kay sa jezi Sa map fè menm depi yèswa ti fi a mande Fòm gadem wè sim ka rive kot Magalie a apresa Wouyy Anm al fè dilijans sam gen poum fè.

Yo la, ou konnen m te rete nan kay kote m te rete a lè m ap sòti. Tout bagay yo vin gaye, m pa konn kote yo ye, yo la. Men m pa konprann. Premyèman, mwen te voye kòb ba ou pou te kapab lwe yon gwo kay ki gen tout bagay ladan l. Kounye a la ou kite kay sa a, ou vini la. Poukisa? Sa k pase? Sa w fè a lajan m yo?
Mwen te rete nan yon gwo kay papi apre sa mwen te gen pwoblèm nan avèk mèt kay la m te vin sòti apre sa m te met la. Ou te gen pwoblèm ak mèt kay la w ap vini ok kounye an la nan kisa w mete m avèk bèl mwen an la ou konnen se yon pastè ke mwen ye te gen yon planifikasyon maryaj ki te fèt kounye an bèl mwen an ap pale ansanm avè m bèl mwen an di pitit li an rele li di konsa ke

Figo pran sispèk sispèk. Kounye a w di bon sa w pran m pou yon enbesil oh ou te move nan lòt kay ou pran tout diplòm ou pa konn kote w mete yo.
M pa ba w manti papi e verite.
Wè si se pa pou anyen m kase tout eskanp figo w la.

Bèf sa kòmanse lach nan cheve m la wi fòm al ranje l waw waw fòk m fini pou m kapab ale paske m al sou pati la.

Ah pitit oh tèt chaje. Samantha sove lakay la lèfini ou pat ou te konnen wi ou te konnen m te gen yon lòt timoun deyò m pat di w bagay sa non ou pat janm di m ou te gen lòt timoun deyò jan w alèz avè m ou pa janm di m sa enben madanm m pa janm di w bagay konsa pase m genlè bliye menm m pa tifi oubyen ti gason ban m di w non pitit mwen fè avèk yon nèg e nèg la te pran timoun nan depi lè pitit la bebe m bat la m al bwè
Soraya pa yon moun papi menm si w wè l konsa la l pa yon moun son dyab Soraya ye yon dyab kap mache imajine w son pastè wap redi di paske m wè jan w te mete Soraya alèz Soraya son dyab li ye l pa moun nan fò m ta vin la fò m ta wè yon jou pou m ta jwenn papa w la. Kòm son pastè w ye yon jou pou w ta konnen e jan w vin fè la oh oh. Ou pa ka mete m deyò la a menm. Mwen menm m te mete w deyò lakay mwen tankou chyen. Mwen menm la a, ou pa ka mete m deyò. Ou konn sa Soraya fè, papi? Lè m oute lakay li, m sot tonbe. M avèg. M pa di se li k fè m avèg non. M pa wè. Bon ti bagay. Ekskize madam. Ou te avèg, kounye a ou wè? Kounye a m wè gras ak tout sa. Pa bliye manti dam nan ap bay yo. Fèmen bouch ou kite m pale kèm pa gaye wi mwen vin wè li pa konn si m wè paske m dede santi tèt mwen pa byen kouche yon bon ti patnè ki renmen m ki toujou vin lakay li k banm konsèy pou mwen mal ti patnè a tanm chita sou salon lakay mwen mwen menm kèm kontan m pral di zanmi m mwen wè mwen jwenn Soraya k ap fè lanmou avèk ti nèg la sou salon an epi bon zanmi m Li di mezanmi lap banm konsèy pou m kouche a ti nèg la epi l avèk ti nèg la li okipe gason an rèd se sal vin fè isit li di lal lekòl Soraya pa janm al lekòl paske m pa janm pa jwenn li kouche la kalò pa moun fòm ta jwenn pa pou la wè sam te vin di w yo mwen bwè yo pou ou paske papi a son granmoun li ye son pastè li gen de bagay m paka di w m bay tout manti m vle anben ou menm wap mouri isit epi w papa w voye w paske si w pa al ayiti wap mouri wap mouri mal. Male ou pa di sa. Sa ou gen pou retounen avèg ankò. Sa w di la?
Ou gen pou tounen avèg ankò. E Maxime ki voye w sou mwen la, ki voye w vin vin jis kote m rete a la, Maxime ki voye w, ki jan w fè konn lakay mwen? Ou vin ap bay papa m manti la. Madanm mete w deyò. Poutèt papi a sa m te vin fè w la m p ap fè w li.

Soraya se ou menm sa. Pa bliye manti fi ap bay sou mwen wi. Se eta sa w ye?
Map pale avè w wi.
Pa bliye manti dam nan ap bay. M pa menm rekonèt fi a menm non. E manti fi ap bay sou mwen papi.
Wè se pa pou anyen. Mwen t sou avèk yon pakèt domè la. Ou konn sak pase? Bon al pale a manman w. Wè ou menm, ou son ka fini. Dosye w fini ansanm avè mwen. Mwen ba w kòb mwen, wap okipe gason a kòb mwen. Ou fè m pran wonte devan bèl mwayen. Ou konprann, n ap planifye maryaj. Ou wè sim pat yon homme de Dieu m mòt konsa m tap fè w m tap vann w nan sanprèl. Papi ou konnen m pa konn baw manti e manti fi a ap fè tout sal di yo e manti e pa verite.
Son sèl bagay m konnen Soraya. Si yon jou Mwen vin aprann tout bagay sa yo se verite yo ye tou fè pou ou M pa bezwen ap pale ansanm avè w ankò Se pou mwen mèt antre nan chanm ou kite m chita la M ap retounen nan kote m Ale antre antre fè m pa wè w degèpi w Mal pou wont. Moun ki gen pitit k ap voye yo al etidye san ke ou pa menm gen kontwòl yo, se dezòd nèt. Mwen menm kòm papa, m fon erè tou. M te sipoze fon jan pou m te gen plis kontwòl, ba l pale a manman li. Map fèl antre etazini poul vin etidye bagay sèto nèg sa lap koupem sa menm. Knya nèg la antre anndan. Ti pitit la tap domi oh dat mwen kite bwè m te kite bwè deja cheri kounya mal mal bwè lèm vini m kite timoun nan anndan tounen m tounen Maxime pran pitit la bal jwenn bébé.
Kounya la li tou disparèt a pitit la men twouve bebe genlè se isit la genlè bebe ye m pa konnen paske sak fè sa e pitit mwen an di m li gon mennaj li pral prezante m li kounya lè m gade m wè kiyès ou konnen pitit li prezante m pou mennaj li nèg m te fè pitit ansanm avèk li li maksib la.
Wè bay sa mnjou fòk kite la fè pitit a plizyè nèg lan li pa bon li pa bon pou la wè rès la kotel pase yo menm ki koz tout bagay sa wi. Epa sa, sa te ka rive tout moun sèm, sa te ka rive tout moun, men depi yè Samantha sove, m pa konn sil monte sil desann, kounya la e bebe a m e bebe m bezwen konnen kote li ye pou m te ka pran enfòmasyon men m pa konnen si bebe isit ak sil pa isit, pitit m pral rele. Maxime nan telefòn. Mph, Ou konn sa w ap fè la w ap rele Samantha pou l ka ba w nimewo mesye a pou mesye a menm ka ba w nimewo lòt ti fi w gen an pou w ka wè l menm. Paske pitit sa w gen deyò a byen pètèt se li menm ki ka itil ou demen. Ooh sè men sa m ap fè wi. Byen fè w fè sa wi. Bon men se mwen vre. Tande wi. Alo. Alo, Samantha pitit, kote w ye? Men m bezwen nimewo, men m bezwen nimewo Maxime nan, vin jwenn mwen non, vini cheri, m ap tann ou. Poukisa w p ap vini an? M bezwen pou m pale avè w, m bezwen retranche bagay yo ansanm avè w. Ou mèt vin jwenn mwen, vin jwenn mwen cheri, m ap tann ou pou m ka retranche bagay yo ansanm avè w. Poukisa w p ap vini an? Menm lakay Magalie a wi, mezanmi. Samantha, vin jwenn mwen non pou m pale ansanm avè w. Kòman w p ap vini an? Mèt konsidere m pa gen pitit ankò? Kisa w ap di m konsa la Samantha? Ou bliye si se mwen k manman w? Humm ay non Jan w kanpe a Samantha m pa dakò Vin jwenn mwen Samantha Ou mèt vin jwenn mwen Vin kote m M bezwen nimewo Maxime nan Voye nimewo Maxime nan pou mwen Samantha mwen di w vin kote menm kay Magalie an la m bezwen w m ap tou fè yon ti pale ansanm avè w kot Magalie an Apre sa nou pral lakay la ansanm M mèt bliye w kòm pitit Poukisa w kanpe w di m sa, etanke manman? An, konsa w kanpe ansanm avè m? Ou wè? Li fè men nan figi m wi, Magali. Timoun yo konsa yo ye. Ou gen pou wè Karan nèt li ye la. L ap pran bon sèvis. M ap rele l. Pwoblèm sa yo ye.
Samanta, vin jwenn mwen. Ben, voye nimewo Maksim nan pou mwen. M bezwen l pou m pale ansanm avè l.

Missionnaire. Seigneur de miséricorde. Allo? Bonsoir, m ka pale a Maxime silvouplè? Non l pa la non. An li pa la? Oh. E, ban m di w cheri, se nan kay Maxime nan m te bezwen vini paske m gen yon randevou ansanm avè l. Ou ka voye adrès la pou mwen silvouplè? Se kiyès kap pale avèm la tou? Bebe.
An, Bebe? Ok. Non, se manman Samantha. An, manman Samantha? Oh, kòman w ye? Enben dakò madam, map voye adrès la ba ou. Ebyen ok.
Dakò. Wa di papa w m tap mande pou li.

Oh epa yon dam ki vin la on dieu m tande yon m fi ki manman bebe ki vin la nan biznis la m pa konnen bebe bal adrès biznis la l vin la kareman vin la pran bebe vire ansanm avèk li an bon ok pa gen pwoblèm map rele w talè oubyen si w vle ou ka pase kote m. Hein kote fi sa soti mesye.

Enben si mete w deyò pou vin jwenn mwen, kote l pral pase bra bal wè w jwenn manman w li pral mete w deyò. Vini pitit ann ale m al mete w pran machin nan. W al ale. Mezanmi m ap byen sonje w wi bebe. Eeeii! Mezanmi Letènèl, Letènèl ki w t al Letènèl ou fè m rekipere pitit mwen an vre. Mezanmi ann ale men pase m pa vle mouri ansanm.